Jodi a kèm kontan mes amours. Koman nou ye? Panse ke nou anfòm menm jan avèm pa vre? Jodi a mwen vini avèk yon lòt video pou nou. M pa pot tretman malerezman menm pote de konsèy pou nou. Ki konsèy mwen pote pou nou mes amours jodi a? Konsèy ke mwen pote pou nou se konsèy karaktè. Nan lavi fòk ou aprann genyen karaktè. Nan lavi fòk ou pa kite le désir de la chair fè ou bliye ke ou gen karaktè. Pa janm kite sa rive w. Pou m rantre dirèkteman kote mwen vle rantre a, Nan lavi, ou konn ansanm avèk on moun. Ou bay moun nan tout anndan ou. Ou bay moun nan tout kè ou. Ou bay moun nan tout sa ou te kapab ofri l. Men moun sa li pa konprann sa. Li abize l de santiman ou. Pandan w avè l la, li pran fanm agoch adwat. Li pale w mal nan baz. Li pa li pa okipe w, swa vin nan ka avè l, li pa okipe fwaye l. E ke vire tounen wap chikane ansanm avèk moun sa. Aprè on 1 an ou byen 2 zan, tout bagay vin kraze. Nan peryòd bagay la kraze a, petèt ou gen dwa ap soufri, paske nou menm nou se fi, nou se èt ki fèb. nou ap soufri kanmenm. Aprè tout tan sa, 1 an oubyen 2 zan oubyen 6 mwa, sa depan de kantite de tan ke w fè avèk moun nan, si Bondye ouvri pòt pou ou aprè tout soufrans lè moun nan fin ale ou genyen nan lavi w, Bondye kòmanse deside pou l fè dè eksplwa ansanm avè w, ou di mwens Bondye voye yon lòt moun sou wout ou, e ke bagay yo kòmanse chanje pou ou, ou kòmanse vin bèl, e ke ou kòmanse gwosi, ou byen ou kòmanse, swa ou, swa gon bagay, gon bagay ki vin chanje nan vi ou, e ke ou wè menm moun sa, ou te pase swa 6 mwa avèl, swa 1 an avèl, swa 2 zan avèl, deside pou l vin nan lavi ou ankò ma cheri,

Si w te montre sa pi lwen, pi lwen ke posib nan lavi w. Le pokwa, panse ke moun sa a, ki te fè w soufri pandan w te avè l la, ki te minimize w pandan w te avè l la, ki te pale w mal nan baz pandan w te avè l la, li deside pou l tounen nan vi w, se pa paske l renmen w. Li vin retounen nan vi w pou l wè si l se bon flannè, si l ka koupe w ankò. Nou retounen nan lavi w pou l konnen ki sa k ap mache nan lavi w, men se pa paske li renmen w. Aprann. Aprann. Pito ou pran kou nan men lòt moun sa w al fè eksperyans avè l la, men pa pran kou de fwa nan men yon nèg ki fè w soufri. Jan yo menm yo gen karaktè aprann defwa se sa ki konn fè gason konn betize ansanm avèk fi paske yo wè gen pakèt fi ki pa gen karaktè aprann aprann kiltive sa lakay nou. Aprann. Pa kite paske nou wè nèg la gen kòb oubyen paske nou konnen nèg la gen yon lòt bagay, no. Yon nèg ki fè w soufri. Ki kraze moral ou lè w vin kite ansanm avè l e ke w wè nèg sa deside pou l te tounen vin nan lavi w ankò cheri. pa tounen avèl paske l pa tounen pou de vrè li pa tounen pou de vrè se yon grenn bagay li pat gen tan fin fè nan lavou li tounen pou l vin fè l nou se jèn mwen se jèn petèt nan lavi m gen dwa gon bagay ki te pase petèt nan lavi w gen dwa gon bagay ki te pase petèt m ka gon èks ki te deside pou l tounen avèm petèt ou menm ou gen dwa gon èks kap fòse w pou l tounen avèw. Panse ma chérie. Panse. Pardonner pa vle di bliye. Ranmase karaktè ou. Ranmase karaktè ou. Paske ou se fi. So se tout sa m te pote pou ou nan ti videyo m nan. Randevou mèkredi pou yon lòt videyo. Bizou e a la pwochèn.